Marenn Djidji ki vini avèk yon nouvo video pou nou, m ta swete nou byen, nou anfòm, jodi an la m pral fè yon video ak kèk kesyon nou te nou te mande m nan dènye video an and lòt video yo ki te pase yo ok guys anvan nou kòmanse nan video an map remèsye tout moun ki te abone ak chanèl la nouvo abonnez mwen yo nou konnen fòm pale de 3 abone sa yo m genyen sou chanel mwen premye abone sa se pou ese amazon prime free pou 30 jou sa vle di ou pa peye yon dola wap jis klike sou link lan ki nan description bar lan epi tou wap try amazon free pou 30 jou si ou remen amazon epi tou son moun ki resevwa ebt ou bien food stamps oubyen Medicaid oubyen ou gen yon moun lakay ou ki resevwa benefit sa yo lakay ou, ou ka gen Amazon Prime Membership pou sèlman 5.99. Sa vle di, ou pa peye 12 dola wap jis peye 5.99. Twazyèm bonus lan m genyen pou ou, se pou jwenn Amazon Prime Video. Sa vle di ke Ou pa bezwen peye cable, ou pa bezwen peye tout kòb sa, ou ka jis try li pou 30 jou gen tout movie gen tout show gen tout bagay ou ta renmen gade sou um Amazon prime video ok mwen menm se sa m itilize lakay mwen mwen menm nou pa gen cable nou te gen cable sa fè 5 an depi nou te gen cable nou te konn peye 200 dola pou cable Ya, 200 dola, kounya la nou jis peye entènèt nou chak mwa. La, m pral pale de anpil keksyon nou te genyen pou mwen, so m di konsa banm fè yon vedyo kote m reponn kesyon sa yo pou ou, pou nou, ok? Si nou poko abone, sa wap tann abone, si w poko peze ti klòch lan pou jwenn vedyo lè m poste yo, sa wap tann toujou, peze ti klòch lan, paske depi w peze ti klòch lan, depi m lage yon vedyo, w ap resevwa li. Anpil fwa, gen anpil moun ki di m konsa ke yo pa wè m lè m lage vedio yo, se paske nou pa peze ti klòch lan. Menm lè nou peze li tou, sometimes YouTube pa konn voye li, li pa voye notification pou nou. So, sa pou nou fè, se pou nou tcheke chanèl lan detanzantan pou nou wè si m lage yon vedio. M try pou m poste vedio pou nou. Madi a Jedi, men si m gen yon ti tan an plis, m ap try pou m lage plis pase sa nan wikenn nan pou nou. Men, jou m renmen poste, se Madi, Jedi. Depi Madi rive, make sure nou pran telefòn nou, nou tcheke si Larenndjidji poste yon video. Jedi. Tcheke ok So yeah guys Nou pral pale de anpil kesyon ke nou te genyen pou mwen So m di ok banm reponn li nan yon video Ok Moun nan mande Menm si m pa usa yap banm kòb sa tou cheri? No booboo yo pap baw kòb lan paske fòw sou tè etazini an pou touche kòb sa fòw fè tax ou avèk timoun nan yo pap ka baw kòb lan si w pa Etazini, ni si w pa fil taks. Dezyèm kesyon an se, M fil pou rezidans, ki kote m ka tcheke sou case mwen? Ok. Si w fil rezidans, epitou ou bezwen tcheke sou case ou, ou pral nan uscis dot gov, ok. Nan uscis dot gov lan, w ap wè yon pati kote li di Case, W ap ale sou telefòn ou, depi w ale sou telefòn ou oubyen laptop, w ap wè yon kote li di Case Status. Ok mes amours, la m fè yon erè, m te sipoze di konsa, yo gen yo gen pou yo voye yon lèt pou nou ki gen Receipt Number an, sou lèt sa, Receipt Number a ou wè sou li, Se li menm ou pral ou pral itilize nan case status bwat lan pou ka tcheke information nou ok so an nou retounen back nan video an. Kote li di case status information wap klike sou li sou papye ou te fil pou rezidans lan ou sipoze gen on receipt number nan receipt number sa wap mete receipt number an wap mete receipt number an Nan ti bwat lan ki di Receipt Number. Epitou ou peze Check Status. Lè w fin fè sa, telefòn ou pral load epitou li pral moutre w li pral moutre w tout information pou case sa. Ok. M file pou kat travay mwen depi desanm yo poko janm fèm repons kiyès m kontakte pou sa moun nan mal ekri li. Kiyès m ka kontakte pou sa epitou kman m ka fè tcheke sou kes mwen. Please m bezwen travay ok. Premye bagay map di w moun nan kite do w fil kat travay lan se li menm pou w rele pou mande l eksplikasyon de kat travay lan ok si w gen yon avoka tou ou ka rele avoka si se avoka ki te fil kat travay lan pou ou. Ou ka rele avoka a pou mande l kèk kesyon sou kes ou an. On lòt bagay ou ka fè tou, paske depi ou voye on papye oubyen ou file on papye avèk IRS, yo toujou voye on lèt pou ou ki gen on receipt number. Sou lèt sa a avèk receipt number an, w ap fè menm sa m te di moun nan fè an ki t ap tcheke information sou kes li an. Ou pa nan uscis. uscis.gov epi tou lè ou fè sa ou prale nan uscis.gov ou klike pou yon bayon ki di uscis apre sa ou pral desann desann desann wap wè yon kote li di manage your case apre sa ou pral klike check your case status lè ou fin klike sa li pral mennen w sou yon page ki di case status online la ou pral mete receipt number a ou wè sou papye. uscis te voye pou ou an. Lè w fin mete receipt number sa, w ap peze check status epi tou yo pral moutre w information si gen yon erè ki te pase oubyen ou ka gen yon bagay ki fèt sou case lan. M pap di yon bagay men ka gen yon pwoblèm avèk case lan se sak fè yo pa ba w repons. Jis tcheke li epi tou y ap ba w information. Ok So moun nan mandem eske pre registration portal lan wouvè pou moun ka fil tps yes li wouvè men se pou nouvo moun kap mande tps ok sa vle di nouvo moun ki pat janm gen tps nan vi yo yes li ouvè pou yo li poko pou wouvè pou moun ki te gen tps deja ok so sa vle di si se premye fwa wap fil pou tps ou Yes li ouvè pou ou ok. Lòt kesyon an moun nan mandem si li fil pou tps epi tou tps li vin fini eske li kapab rete nan peyi an epi tou li mande azil pou li ka tou rete nan peyi an bon sa kesyon sa m trap m fè research sou li men m pa fin um, wè on egzak on vwèman on vwèman repons ki komsi ki um, ki janm ta di sa, klè ase. So, avèk kesyon sa, wap kapab mande avoka ou, ok? Paske kesyon sa li vwèman dwòl pou mwen, epi tou m poko ka jwenn on repons klè sou li. So, ya, yeah, jis mande avoka ou pou wè ki so ka fè, menm konnen yo te di konsa ke depi TPS ou fini, ou bezwen rezidans, se ayiti pou al tann rezidans ou pou ka vin retounen nan peyi an se sam konnen yo te di ok guys. Ok sa se dènye kesyon epi tou map tou fini avèk video an ok moun nan mandem konbyen kòb li ye pum fil pou yon kat travay etazini ok so. Konbyen kòb li ye wap bezwen pou filing fi pou filing fi an Li four ten sa vle di 410 dola ok epi tou ou gen pou fon bagay ki rele biometrics ki 85 dollars ok apre sa lè w fin kontwole sa lap vini 495 sa vle di filing fee an se 410 epi tou biometrics fee se 85 dollars. ok an total wap peye 495 ou ka fè money order ou ka fè cashers check personal check oubyen ou ka peye avèk kredi kat bon bagay kredi kat lan m pa fin si avèk li paske m toujou konnen ke yo toujou mande money order so nou pap menm mete bagay kredi kat lan ladan so ou ka fè personal check cashers check money order and that's it ok so nou fini la m reponn kelke kesyon nou te gen pou mwen si nou renmen lèm fè video sa yo pou nou lèm reponn nou nan yon video fèm konnen m ap fè plis video konsa pou nou epitou m ankouraje nou pou nou toujou lage kesyon pou mwen pou nou ka edem ede nou paske lè nou banm kesyon sa yo nou fèm fè plis research epitou m pote nouvèl la pou nou epitou m vin konnen plis alright guys m ta swete ke nou renmen video sa si nou poko abone pa bliye abone si nou poko peze ti kloch lan pou nou pa rate lè m poste video sa yo peze ti kloch lan pase yon bèl jounen yon bon nwit yon bon maten m pa konn kilè li ye kote w ap gade video sa na wè nan yon lòt video bye